Avc emorajik la se lè tansyon an twò wo e ke li vin eklate veso ki nan tèt ou. Se tankou w gen yon blad, e ke blad la reprezante veso ki nan tèt ou a. Epi ou ap met dlo ladan l, dlo a se san an. Gen yon kantite dlo ke blad la ka kenbe. Depi ou mete twòp l ap eklate. E se sa ki rive nan ka avc emorajik la. Sèke. Tansyon an tèlman monte wo ke veso a pa ka sipòte kantite san k ap pase ladan l lan, li vin eklate. E san sa a tonbe nan sèvo a kote l pa dwe tonbe, donk ou wè moun nan fon stròk, li tonbe, li gen yo rele, yo rele sa yon avc. Kounye a gen avc iskemik. Avc iskemik lan li menm, se kòmsi m ta di w s on ti wòch ki al bouche veso a. Donk, lè ti wòch sa a vin bouche veso a, se nòmal pou moun nan tonbe paske gon pati nan sèvo a ki pa nouri, ki soufri de ipoksi. Donk yo rele sa yon avc iskemik. Men gen maladi tou ki favorize avc iskemik la, tankou dyabèt epi ipèkolestewolemi. Paske dyabèt la fè veso a vin di, alòske veso a pa gen dwa di, li dwe ka ouvè pou san pase. Dyabèt la vin fè l di sa gentan deranje. E dyabèt la tou li deranje strikti san moun nan. E lè w gen ipèkolestewolemi, sa yo ou wè moun nan di w li gen pwoblèm kolestewòl lan, se ke kolestewòl ou li ap pede wo, move kolestewòl la ap wo lakay ou, li vin fè kayo, li fè san an gen tandans pou l fè ti wòch. E. Maladi sa yo, ni dyabèt ni ipèkolestewòl, pral pwovoke sa yo rele avc iskemik lan. Donk nou konprann ke avc pa sèlman tansyon, men gen lòt maladi tankou dyabèt ak ipèkolestewolemi ki ka ba w yon avc. Men gen de sin kle ki fè w konnen ki lè w pral fè yon avc. E se pou sa lè w wè sin sa yo fòk ou kouri lopital anvan w fè avc a. Tankou, ou ka rete konsa, ou remake ou gwo tèt fè mal. e ou pat gen anyen avan ou jis chita epi tèt ou kòmanse fè w mal nan yon nivo ou paka sipòte l. Epi menm kote a ou ka remake tou ou paka wè byen, vizyon w vin twoub oubyen l vin parèt tou nwa. Epi ou ka remake ke w paka fè yon seri de jès ak vizaj ou, ou paka vire figi w nan nenpòt sans ou vle, tankou ou paka souri, ou paka soufle, ou ap eseye pale ou pa kapab. Epi, si w rive pale, fraz w ap di a, remak ou pa ka atikile l byen. Sa yo se siy pou w veye. Tou kòm tou w ka nan yon konferans, w ap fè yon deba yon kote, e denkou ou remake ou gen konfizyon, yon sèl kou a. E se yon bagay ou metrize byen sa w ap fè a. Donk sa a se sin avc li ye tou. Ou ka remake gen foumiyman nan men w, pye w. Lè m di foumiyman, se kòmsi ou santi ti foumi k ap mache nan ekstremite pye w ak men w. Sa yo se siy ki alète pou yon avc. E oubyen ou ka rete konsa, ou wè moun nan gon dezekilib. Si l chita, ou wè l ap bese tèt li tanzantan, l ap etoudi. E si l ap mache, ou wè l an dezekilib tankou moun ki pral tonbe. E ou mande l sa l genyen, li di w li pa gen anyen. Donk sa yo se bagay ou ka pran moun sa a, kouri lopital avè l pou evite l fè yon avc. Kijan ou kapab evite yon avc? A 80 pousan, li enpòtan pou adopte yon bon rejim ki pral gen 3 objektif. Premyèman ka p ede w pèdi pwa, paske ou pa gen dwa twò gwo, lè w twò gwo, sitou lè vant ou twò gwo, li lye avèk sa yo rele monte move kolestewòl lakay ou, e nou wè pwoblèm kolestewòl la ka bay nan avc a. Dezyèmman, rejim sa pral gen pou objektif limite kantite sèl w ap manje. Ou ka tande gen doktè ki di sèl pa deranje nan ka tansyon, gen lòt ki di w sèl deranje. Yo toulède gen rezon paske. Gen yon kantite de moun ki egal a anviwon 45 pousan ki gen pwoblèm lè yo manje sèl, li monte tansyon yo. Men gen lòt moun sèl la pa twò deranje yo. Donk kòm ou pap janm konnen kisa sèl la pral fè w ou menm, li vo mye ke w limite kantite sèl nan sa w ap manje, paske sèl la gen lòt efè sou kò a. Donk li rekòmande pou manje 6 gram sèl. Twazyèm objektif Rejim sa a, se pou pèmèt ke w manje bagay ki pral dilate veso yo. Paske pou san an sikile byen, pou tansyon an pa monte, fò veso a ka dilate. Donk, ou dwe manje de bagay tankou jenjanb, bètrav, avèk grenad. Bagay sa yo genyen oksid nitrik. Oksid nitrik la favorize dilatasyon veso. Ou dwe manje fwi de mer yo, tankou aran, avèk pwason. Yo gen omega 3, ki stabilize tansyon w premyèman, e answit yo konbat move kolestewòl lakay ou. Nou dwe konsome fwi tankou sitwon, chadèk, zoranj ak mandarin, paske yo gen anpil vitamin C. E vitamin C a gen wòl antioksidan, li pèmèt veso a rete an bon eta, donk san w pral sikile pi byen. Fòk ou evite idrat de karbòn yo, sa yo rele diri, pen blan ak farin, paske yo menm, yo favorize w gen maladi sik, e nou wè maladi sik la kisa li ka bay. Evite tou tout bwason ki nan bwat e pwodui ke yo enpòte yo. Paske yo ka ba w pwoblèm kolestewòl avèk pwoblèm dyabèt. E nou wè 2 maladi sa yo bay anpil pwoblèm nan ka avc. Fòk ou fè spò. E li trè rekòmande pou fè spò paske l ap ede w boule kalori e li ede san w sikile pi byen, li ede kè w fonksyone pi byen. Men sonje, se manje plis spò, se 2 bagay sa yo ki alabaz pral evite ke w gen pwoblèm tansyon, ki pral evite ke w gen pwoblèm avc. Pa bliye, AVC se aksidan vaskilè serebral. Yo di avc ou stwok. E se yon bagay ki ka rive nenpòt moun. E se poutèt sa nou fè videyo sa pou anpeche moun fè avc. E ou menm, fòk ou pataje l pou plis moun ka wè l e pa bliye swiv Besdon sou tout rezo sosyal yo. M ba w randevou yon lòt fwa pou yon lòt videyo.